Sa cheve m gen? Sa cheve w gen? Konsa cheve w konn ye? Cheve mwen tou son bagay m t al achte. Wap di m kote w te ye. Epi m fini. De sa ke m ap pale. Anben, kwè sa w vle. M di w son bagay m t al achte cheri. M pa kwè nan sa ou di m lan. Senpleman, m ap tann ou pou w di m kote w te ye. Epi m fini. M pap ba w plis ke yon minit la pou w di m kote w te ye. Sa m pral di w la ankò. Kote w te ye? M di w tou son bagay m t al achte deyò a, m pa jennen. Sa bwa di la anko. Sa w te di la. Konsa w fè m. Depi m pa la w nik soti tou.
Depi w pa la m soti. M fè tout tan manda la m resi sot deyò ma lache yon bagay. On pwoblèm li ye pou sa? Nan manman w. Avanse pou m pran yon dizan. Ou santi lè w fè yon grenn jou deyò. Epi mwen ak Bondje konn kijan m ye nan kay la la. Tèlman m te gentan anvi wè w. E Bondje fè w pa fè de jou a wi ou te di w ap fè a. Papi. Non non non non non pa pou sa non. W ap fin di m kote w te avan.

Sa vle di ou soti ou kitem nan kay la lè ou vini se diskisyon pou vin fè avèm la? M pap janm ka konprann ou. Tout otan w pa di m kote w t ale. Paske m pa kwè nan pa. Ou te gen randevou? Men yon moun ap frape pòt la ou pa. M pa konnen si m pa t gen randevou. M pa la pòt frape, ou al achte tout. A cheri!
Konbyen mande? Sa granmoun sa gen nan kòm la li menm nan? Ou menm Andre!
Depi m pa la, kay li. Ou menm Andre!
Okipe! Li konn, reponn.
M te gen randevou. Ou konnen. M pa konn sa pou l fè m non mwen menm. Ou menm Andre!
Woo!
Reponn li. Wi!
Oh bon ou la map rele w Kon bède pa la Sa pou fout fed.
Oh bon bon bon Kon bè mande pa kon sa pou pa la gen w e bezwen m bezwen w wi. M pa konn sa pou fè lè w vin mande pou li a li dwe w. Al ouvè pou li Al ouvè pou li. Ala fanm malèdve hein.

Pou rantre e pa vre son bagay ou te vin fè wap di sa ou te vin fè a m do anyen anyen. Epi mande pou ou ankò cheri. Wap Lèfini ou mande mwen pa vre ou bezwen m. Ou la wap pase pou bon. Wap bay pawòl. Wap bay pawòl. Kon ou bagay la m fout di.
Di? Di kisa? Men pwoblèm, men kaka. Mwen m di w m ap prale, m di w n ap ale demen ou. Bon w ap ale la menm kounya. W ap di an, w ap di. Cheri l ap di wi, w ap di. Enben. W ap konn ala w ap di.
Mwen m di se pou li m pa vle bagay. W ap di. Enben. Kisa w ap di a? Mwen se pou.
Sèlman kite m ale tande. Ou tande? Kisa w ap di a m mande w? Kisa w ap di a? Pito nou te kite m ale. Kisa w ap di a m mande w?

Non.
Al.
Wap di sa ou vin fè la wi. Map di sak vin fè a menm wi. Map di sak vin fè a menm. Vwazen, komisyon pa chay mwen map fout bay li pou kalòt charbon nan. Se frekansite sa ye. Wi map pale menm. Se frekansite sa ye. Wi map fè ou pale.
Wi, tann.
Alò se vwazin nan voyem la. Wi. Tande, mwen mpa konn vin la deja. Mkonnen. Vwazen, verifye madanm an pou wè si gen kilòt anwo li.
Kilòt? Ki bagay? Pou verifye pou wè. Koman pou verifye m pou l wè si m gen kilòt la. Mwen pa konnen e voye yo voye m la wi. Ki bagay verifye.
Ay verifye. Bon m gade Heheyy. Epa heheyy non epa soti nou te soti pou nou te manje m tou vivan la. Epi toutalè ou sot soti pou w manje granmoun ak tout chemiz ki sou li. Hein? Kot kilòt ou? Kot kilòt ou? Epi tankou jan w chèch!
Weyy!
Kot kilòt ou? Vwazen!
Se vwazin nan voye m la a wi. Gade. Antouka m felisite wi kilot anh byen blan li pa salop anh. Jan yo te voyem bay komisyon an e konsa map bay tande ou ap jwe banm kalòt m te di ou kitem ale e malèdve kap mete w la malèdve kap mete w la se pou vwazin m pap di w sa pou w fè men vwazin an di vwazin nan di konsa. Li pa vle pou Maray vin mete nan zen paske Maray konn tout kilòt a yo. Se sak fè li di w li voye l ba w pou w pa mete l nan zen. Men, men bagay la! Pran non! E kilòt machè pou a wi. Vwazen!